Mesye Jade an komanse gen zèb wi Non mwen m sèl pap ka fèl non Fòm al kot konpè pay pou m voye bwa sougrenn vin banm de kout wou Fòm al kot konpè pay
Ke lontan n separe tanpri fè n lwenn rasin nou
Gade kouman zèb yo fre Lapli a bon pou nou wi Bèt yo ap jwenn ti zèb yo manje gade gade gade gade mesye la konpè pay la pran la wi mesye konpè pay dwe pa la pou m rive vin wè.
Oh oh Mezanmi kote bra sou grenn fè la epa sa pa kouto digo l ki pote m nan Ah ah Oh oh ti kabann sa pa manke dous papa m gentan pran yon bon rale la wi Mezanmi Oh oh Konpè Pay ap wap pale pou kò Konpè Pay Oh oh Gade Konpè Pay Mezanmi m.

M vin la pou m wè si w ta voye mouche e Brassou gen yon album 2 kout, 2 kout nè Paul.
Mezanmi lèm diw sa Depi maten m pa wè jenou m nan la Men men sèpèt li kotem nan la. Konpè pa ew pou pale avèl wi Lè timoun nan piti konsa li ka lage nan vakabon ew pou pale avèl. Fòm al gade tout anba raje yo si m pa m te tande gon mal tèt m pa konn sak pase non. Ou pa fèl lala al kali. Bon m te konn tal kali la.

An ou gen fyèb? E kon te dim san mal tèt ou gany. Mal tèt la ale mwen i bonm fyèb. Anben leve leve yon kout nèpòl ou pral bay konpè Jan Foukan lotbò a mwen pase li twou lakay la leve gason. Li ap fè kadosh?
An wi an ou an an nou wè gason. An nou wè fè epi lè ou rive wa gade granmoun nan. Mòd gade granmoun nan ye mache.

Kote w wè l pati a la? Li gen pou l fè tout jounen an deyò. Men konsa tou m konn kòman m pral sèvi avè l. Konpè Jan Foukan menm, men m gen lontan m pa wè l, parèt li parèt la se kout nan pòl, kout nan pòl. Li pa p ede moun fè anyen. Kout nan pòl, kout nan pòl. Apre jodi a la, se fini. Pou m fon leve la m.

Ton Mak, kenbe di ou menm depi yo pa jwenn ankò vè se pile bra moun. Men ou ta fè gran wout monchè. Ou te bon koulè la deja wi. Ou te gen vini? Men non konpè ou tou. Fò pa pase nan bra. Pal pase yon bagay nan vant non.
Tèlman w visye wi.

Gade nou pit nou pit nou pit Tèt bon mak Bra sou gang genlè malad vre wi
Ou pa banm di malkadi a Sal genyen Malkadi a pèdi pote sanba non M gen fyèb Ou gen fyèb Rale rale rale

Mba nan bagay sa konpè di bone mwen bon mpa li nan kòve avan avan avan avan avan mal kot konpè pay mte gentan pale avèk de gode.
Men ki ret, tande mizik li konpè. Bon mat. Kot wè vin la radyo sa li pap kite kòve a travay non.
Konpè.

Ou fèt vini, ou poko fout zago atè pou travay ou gentan ap mande brè. Non mwen peye dev abido m pap vin travay avè w tande. Apa gen tablèt.
Ou mèye.
Ou fè depan. Ann pote chita pou n gade nou. Tonton m la lontan.
Talè. Talè yo ap pote tomat. N ap gade. Fo brè a vini. Enhen.
Konpè yon fou kan vini la li pran bra sou grenn li ale li genlè panse konnen mwen map kite map kite kafe ya m pa bri mwen map veye l la mwen k pou bri avan yo genlè panse konnen m pap bri map pran pòz se ede m vin ede l epi map kòmanse bri aa.

Men papa m pat pot men yon sèl sa m te pote apa kite mesye a pranl pou kont li. Konpè pay, apre w tap vin nan kòve yo pat dim sa. Lè m di w sa mwen m panse ou ta pe pale an mwen ou pa pale mwen. Mwen m te toujou vini an. Ou pa tande wi. Bon bon bon. Pitit la di li pa jwenn pen. Li pa jwenn pen.
Lage lage. Li pa jwenn pen.

Li pa menm gen lajan menm non. Kredi ou sot fè ti baay yo, kounya la ou kite mesye yo fin gaspiye travay la nan men ou. M pral kot manman m. M ap tann manman m vin jwenn Jina. M pral lakay la, epi m pral kay kazèk la m pral fè rapò, m pral fè rapò pou konpè pal. Nan ki, nan ki? Konpè,
se sa derespektò, derespektò m pa ka fè kòve m. Konpè pal vin la, li lage kòve al lakay li. Kay Gaby 3 moun.

Misye vin jete ba on radyo a on plat bagay nan menn. M tande tablèt, tablèt e ou pa konnen yo gate kòve a? An an ou kòman l fè sa? Men sa k pase. Ankò Monche Pay vini i maske on kote, i tann lè bre a ap vini. Monche Pay pa kite m met men sou bre a non. Se li k pran bre a e separe i pran pa li bre kay a l fè wout li wi. Men Monche Foukan m pale w twòp pou Monche Pay sa, m pale w pou li, m pale w. Oo madanm.

Mesye.
Non m pap janm fè m pap janm gaspiye kòve m non m ap e ant m kontre avè l m batay avè l m pete tèt li men non. Depi talè a m t ap desann bra anba wi kounya la ou wè m chita la anndan an m di m ap tann m ap tann mouche foukan an vini wi. Koute koute koute ti pòt sik vann 50 goud. 15 dola m achte yon pòt sik maten an wi. Men ni.
I moute.